Bonsoir Mwen byen kontan rankontre w jodi a.
Map tande w.
Banm di w, èske w pa twouve w mechan anpil?
Donk ou kanpe m jis pou mande m sa? Dènyèman fadayèl lakay la byen pwòp. Li annik sòti, antre l antre konpòtman l chanje.
Donk se mwen menm ki lakoz. Mezanmi poukisa ou pa bay pitit lan yon chans pou l ka aprann lekòl li. Mezanmi eske pitit la se anndan w li te sòti. Fè manman w plezi an cheri. Pa gen moun ki pi enpòtan pou mwen nan mond lan ke ou. Mwen renmen w Fadou. Ou se kè m, ou se tout sa m posede. Dayè kay pa enpòtan pou mwen. Lajan pa enpòtan pou mwen.

M renmen w Fadou e m renmen w plis ke tèt mwen e m prè pou m bay vi m pou ou se sèl mwen mwen k ka fè sa pou yon pitit pèsòn p ap ka fè l pou ou m prè pou m bay vi m pou ou Fadou.
Franchman m ap fini pa kwè. Ou genlè wè Fadael sanble gen kèk lò ki kache yon kote ou genlè bezwen pranl paske m diw m bay Fadael vag m kite Fadael pou ou la nan kòm Madame tande map diw yon bagay wè mwen m son moun m toujou respekte pawòl mwen dènyèman m fin fè diskisyon avèw la.

Se ou.
Se ou vle. Eske Fadael te di w se sèl mwen li rekonèt nan mond lan kòm moun? Ha madam, pa vin fè sanblan vin fè je w fè dlo.
Eske w te konnen vwazinte sa se youn nan moun ki fè Fadael plis mal nan feyton òfelin an ki koz ke l ap mennen vi sa ke l genyen an, ki koz ke li nan vye sitiyasyon sa ke l ap andire jounen jodia? Ebyen si tout fwa ou konn gade feyton orpheline e ke ou se fanatik feyton sa, sa ke nou sot di an la ou konnen l trè byen. Kesyon pa nou pou menm kap gade video sa se kisa ke ou swete pou Tessia nan feyton orpheline nan? Aprè tout mal ke l fè moun ke w renmen anpil la, aktris prefe w la ki se Fadel, kisa wap swete ki ta pou rive Tessia? Kòman ou ta swete lavi Tessia li menm li fini nan feyton orpheline nan? Yon salitasyon a nou chak kap gade videyo sa a. Si tout fwa ou eseye ouvri videyo sa a se paske ou se fanatik Orpheline e ke ou renmen feyton an anpil. Donk nan videyo sa a medam mesye nou vin fè yon ti palew 2 òfelin nou konnen ki ap mennen nan moman yon feyton ke nou renmen anpil, yon feyton m panse ke nou bouke fè tèt anpil lè yon epizòd poko soti donk nou pral pale w de Fadel, nou pral pale w de Blondine, nou pral pale w de Tessia, kidonk nou pral pale w de yon pakèt gwo aktris la. Donk ou gen enterè pou kapab ret swiv videyo sa ansanm avèk nou. Yon fason pou ka konn tout detay de tout sa ke nou pral di de sitiyasyon kap travèse nan feyton sa. E jan ke n toujou fè l, nap di w ke bèl feyton sa li menm li disponib sou chanèl Wilmix Prod la donk si tout fwa se premye fwa ou ta tande ap pale de feyton sa ebyen nap di w ke li bèl anpil zanmi m ou gen enterè pou kapab pase sou chanèl Wilmix Prod la yon fason pou kapab al dekouvri bèl feyton sa ansanm avèk anpil lòt pwojè toujou ki ap difize sou chanèl Wilmix Prod la. E si tout fwa tou se premye fwa wap pase sou chanèl YouTube sa ki se chanèl Jazou Show a donk nap mande w pou kapab abòne ansanm avèk chanèl sa, aktive ti klòch notifikasyon an yon fason pou yo tou kapab toujou voye yon mesaj ba w a chak fwa nou poste yon nouvo videyo e Met yon like anba video a, patajel ansanm avèk fanmi w, zanmi w si w twouve ke travay ke nap fè a enpòtan pou ou. Donk nap obsève yon ti kout poz ansanm medam mesye, nap retounen nan yon ti moman. Nou tout konnen ki wòl ke vwazin te sa li menm li jwe nan feyton òfelin nan. Nou tout konnen tout sa ke

Kisa vwazin Tessia li menm li merite nan feyton an? Poukisa nou vin fè yon ti pale de sa, poukisa se ansanm avèk kesyon sa ke nou vini? Ebyen medam mesye m panse si tout fwa vrèman janm te dil deja nou se fanatik òfelin, nou konnen ki moman ke Faday li menm lap travèse e tou ki moman ke madam Blondine li menm li ap travèse tou, paske nou konnen feyton an li menm li rive nan yon sitiyasyon kote ke Madam Blondine li kontan retrouve Fadel ki se pitit li e m panse se bèl moman pou yo ta al mennen yon vi ansanm e ratrape tout espas vid sa ki te gen dan le tan ebyen medam mesye nou kapab wè vi ansanm avèk mòd de vi ke vwazinte sa li menm li te ofri Fadel la ebyen Fadel vin gen anpil pwoblèm anpil difikilte li pa vrèman kapab al viv ansanm avèk manman l e la li nan yon sitiyasyon kote anpil moun deja mouri e nou kapab wè ke Fadèy li menm li gen obligasyon pou l kapab jwenn lapè ansanm avèk tout sa ke l deja kòmanse yo e pou l kapab retounen al jwenn manman l ki se Madam Blondine, m panse si tout fwa lavi ta ofri l yon chans paske lè ou gen tan fin enplike nan anpil mal donk lavi w vin pa asire, nenpòt bagay kapab pase e sesi. Jan Fadael panse ke li kapab tounen al jwenn manman l lan paske kòm feyton an se yon reyalite l ap dekri se kòm si sa ka rive petèt li retounen al jwenn manman l sa ka rive tou okou de wout nan misyon an li kapab echwe tou. Men an reyalite m konnen nou menm antanke fanatik feyton an nou pa swete pou Fadael li menm li mouri via fason ke sitiyasyon an li menm li te prezante pou Fadael la nou konnen ke Fadel menm si li fè yon mal se pat ansanm avèk volonte l se pat nan tèt li ke yo te ye se jis vwazinte sa ki enfliyanse l vwazinte sa ki mennen l nan chimen jennen sa yo e vwazinte sa tou ki fè l fè tout bagay donk menm jan ansanm avèk nou ou konnen kòman ke Fadael li menm li te arive fè tonbe nan tout bagay sa yo se nan pèspektiv sa nou vin ansanm avèk videyo sa pou n kapab poze kesyon a ou menm ki se fanatik Orpheline

Yon moun ki ta koz ke pitit ou a li menm li gen mòd de vi sa, byen ke ou te pèdi pitit ou a depi yon bann tan, kòman ou tap reyaji ansanm avèk moun sa, ki vle di, kesyon nap vin ansanm avèl nan pwen sa la pou ou se eske ou ta renmen pou se Madam Blondine ki ta reyaji ansanm avèk e vwazinte sa via tout sa ke vwazinte sa li menm an li fè e e e fadail yo oubyen tou kesyon ke nap poze eske ou ta renmen menm se

Fadel se pitit li. Antouka, m panse opinyon pa w enpòtan, donk ou gen plizyè kesyon nan men w pou w kapab reponn. Ou gen enterè pou w kapab desann anba nan espas kòmantè yo pou w kapab bay opinyon pa w e di nou kisa w ap atann, kisa w swete e bay opinyon pa w sou divès kesyon ke nou sot poze nan videyo a la. M panse se la nou rive nan pwen pou n kapab mete yon bout ansanm avèk videyo sa. Jan ke n toujou fè l, n ap pran leson pou nou kapab remèsye ou toudabò ki te aksepte prete nou atansyon ansanm avèk pasyans ou pou w te kapab ret swiv videyo sa ansanm avèk nou pou jiska lafen. Donk nou renmen w anpil. Mèsi paske ou te chwazi gade videyo a. Mèsi paske ou deja fè pati fanmiy lan. E si tout fwa tou pa aza ou poko abòne ansanm avèk chanèl la, donk m panse se jis yon erè ou kapab li ye. Donk N ap mande w pou w kapab fè sa kounye a la kote w ap voye zo anba adwat w ap wè yon ti bouton wouj ki make Sabone oubyen Subscribe, w ap klike sou li e w ap aktive ti klòch notifikasyon an yon fason pou YouTube kapab toujou avèti w a chak fwa nou mete yon nouvo videyo. Donk se tout sa ke n te pote pou ou nan videyo a, pa bliye bay opinyon pa w, pataje, like, m panse se trè enpòtan zanmi m yo epi se te yon plezi, se la n ap tou mete yon bout, babay tout moun, n ale, n ap tande ankò nan yon lòt videyo.